Se vre w te di nou mistè nou di w avès ou tèt bay yo n ap pèdi men omwen adrese yo trèz plomin. Dèyèm.
Gade nan kisa m al fye tèt mwen. Trèz men sa m ap fè l ap pran kò a l ap oubyen l ap kite l la menm.
Kiyès ki Stadens la ti bòbe m t ap boule anlè a?

Konbyen moun ki anfas ou la? Sinon fòm gade sil la. Nasya?
Nasya? Met fre mou nan ponyèt la non. Moun nan pran bal ou la wap peze men an. Mis la ou cho. Nasya?
Sa vin regle la ou menm? Nou woko.
Non. Stadens pa la. Se nou menm ki la.
Sa nap fè la toujou? Hum? Nou dwe al chache l. Ou te pran bal.
Se la nou te vin ansanm avèw. Pa enkyete non pou mwen. Al chache Stardens. Non, nou pap ka kite w la pou kont ou. Si n ap deplase, fòk ou la tou. Yon bon sòlda pap janm abandone lidè l, menm o peril de sa vi.
Menm jan m konn ba l sekirite a, fòk mwen ba w sekirite menm jan ansanm avè l. Dayè fò m pwoteje w. M pa konn lè bòs la vini, si l pap pran m pou l marye m ansanm avè w. Dayan yon bèl timoun w ye. Bay misye men moun ap pede mouri chak jou moun ap mouri chak jou nap pèdi sòlda misye menm kanpe lap gade moun nan je konsa E fout bon pou mwen Finn pa pran yon fou bagay E si yo te dèyè Sa wap fè pou sa nap tire sou nèg yo menm yo rale men Sa pase sa wap di Banm di yon bagay Ou wè mwen menm m pa nan konte mò avè nou M nan batay chak jou n kole nan fisti wen mwen nap vin dim konsa moun ap mouri moun ap mouri dayè se batay la poko fini mwen menm m pral chache pou m fè mò tou.

Ebdo se konnen lontan e pa li k la non. Pete moun do a bal la. E pou te rete. E pou te rete. Ket. Ba konn si pa gen lot solda dèyèl non. A. Gwo kou sou kalanbè sa. Sa kou. Li chache e pa kou. Gwo kou sou sa.

Ou rekonèt li?
Sa k pase? Ou ok Marcia? Marcia pa bezwen enkyete w pou mwen. Fwè w te sove lavi m. Ou raple lè n te kwaze a? Al chache l. Tracy, leve bò kote l la, m santi l gen pwoblèm. Priyorite m se Stardens. Èske w ap asepte m al chache l? Wi.
Nou mèt al chache l.
Ooh bagay yo konplike nan menm la hein. Moun yo Yo fè sa wi Konya la Ou gen chans wi Moun yo boulem ou gen chans. Rete! Kote w te ye Debes? Kote w te ye menm?
Bon Jacques, a bon tiye nèg la? Mwen menm, ti kaka san savon, kounye a m paret la m jwenn li mouri la wi. E kounye a m paret sot nan vil la la wi. Ou pa wè, m sot depanse. Te gen 2 medam la. Gade nan nan vyole medam yo koupe tèt li wè. Gade sezisman. Ou pa wè? Men pwoblèm mwen gen m pa wè Black Satan ak Rate la tou. Kote lòt nèg yo? Bon Nathan li menm m pa gen kontwòl sa li menm. Sa son evade. Men ak Rate la ansanm avèk Black Satan ki bo et ansanm avè m ki bo soti ansanm avèk chofè al met gaz. Paske w konnen gon pwoblèm gaz la fò yal jere bagay la pou mwen menn. Bon bò sa nèg yo la yo kite yo koupe tèt nèg la konsa nan eta sa? Shit man! E sèl Black Satan k ka dim kisa ki rive la wi. Sa vle di tout vye popo sa yo dèyè dom nan? Ou jwenn yon mari pou w abiye?
Ou pral gen zen nan menw.
Ebyen, nou pap ka ret la non, ann deplase nou.
Nou pa ka kite l la pou kòl tou non. Non, èske ou ka mache? Wi.
Non gwo ou ka mache. Ou sur ke wap kapab?
M santi ponyèt la lou.
Pa fè twò gwo efò non. M oblije.
Paske m gen plizyè misyon nan. Non ou pa byen fè efò mèt kouche. Masya, ki misyon ou genyen konsa?
Mwen, mwen te vin dèyè Stardens la pou l vanje.

M pa jwenn avèk stadens. De bès men.
Pa gen anyen ladan non.
O! Bòs la, kot minisyon? N ap desann nan kay anba pou n al jere lòt bagay yo. M pa konn si a krab anba. Bòs la ki nan mayo sa?
Mayo a, mayo a.
Al gen san. Devine. Sa e youn nan moun trèz plon yo. Vwala!
Bòs Jak! Msye bidi.
Bon travay gason. Bon travay. Men nèg kap travay.
Ou gen video tou?
M gen video. Ah sa pa enterese m.
Men nèg kap travay. Sa se mache vyole moun. Ou konprann non? E nan kon e nan fè kadejak sou mis lan. Ki fè 13 plon al ansanm avèl. Men kounye a la men. Madan te plimen te la. Ansanm avèk chòche yo bay pou Katiana. M pa jwenn youn la. Men kòd la m jwenn atè a. Bòs la. An palan de sa.
M très sou Dye la fè m anlè a la M Dye la M très. Anpil kaka. Si m pa gen gason nan gason m M très fin avè m M très pèmèt li di m konsa wi L ap mennen m bay stadens Ou touye l M pa tiye l.

Enben yon vòlè a rive sèl ou kap rete nan batay la pou kòw. M pa sou degre m paka travay. Mwen menm di nou konsa se nan vil poum desann kot mistè a. Map desann nan vil. Map desann avèw mwen m pap rete. Bon. Nou mèt nou mèt ale map kontinye batay la paske m pral. Poko menm gon segonn nèg la avè nou. Poko gon segonn nèg la avè nou. Epi nan menm lakou ankò l mouri. Sak pou de pa mwen menm.
Piga misye lèl desann nan vil la yon bagay lèl fè pou misye wi. Non lèl kal pou bay moun lèl. Mwen menm 13 plon degajew met sou mwen menm poum kriminèl nan forè paske la m'en nan greda moun mwen solda ap mouri mwen menm se nan vil la pou m'ale di m'ale m pap vin mouri la met sou mwen poum moutre w sam peze mwen menm.
Jimmy ki Finn pran 30 mil dolam li kouchem el pwomèt mwen lap marye avèm epim. M kwaze la yon fanm mwen tiye fanm nan djimi ki maltrete m e lap mache dèyè m a kouto pou l touye m.
Ou wè Masya? Ayy!
Pandan wap pale de met sou Mwen menm e sou alemye la wi frem moun lakay mwen pa konn sim nan gang non e nan foli m wi vin nan moute nan forè men m vin nan gang zam nan menm kounya m paka metel atè nap mouri grenn pa grenn. Yow 13 plon janm wè bagay la reprezante la menn fòk gon dènye desizyon pou pran nan baz la a chak fwa yon dragon ale menn. Yow bay la pa fèm byen non men se kèm wi.

Eske w mennen envestigasyon pou w konn kiyès ki tiye Stadens san mwen? Bòs la, M di sa deja. Misye mouri. Stadens mouri. Men w pa konn kiyès ki tiye l? Non, m pa konn kiyès ki tiye l. Men pandansetan m ap di w sa frè, mwen sot lavil la la. M gen anpil bagay m fè anvan m vin la. Foye a pa bon la menm non. Foye a andyable la wi. Hum wè kote misye mouri la sil mouri tout bon paske nèg sa mpa kwè nan lanmòl konsa non. Ou mèt kwè nan ide bès bòs la misye mouri depi mdi w misye mouri misye mouri. Ide bès hum entisyonm pa dim misye mouri non men. Bòs la pa konn gen ide mouri son sèl mouri k gen. Antouka ann chèche rejwenn black satan map tounen lavil la ankò map tounen lavil la ankò fòm al regle kozem. Ou mèt ret kouche, wap ka leve. Sa gen nan men.
Mwen rankontre avèk Djimiki. Djimiki tap mache a yon kouto. Se dèyè m li te. Egzakteman. Pase ke li di mwen avèk Masya met ansanm pou nou fin avè l. Se menm moman sa a tou li menm, li blese m epi l tap kouri dèyè m. Li pat gentan jwenn mwen. E sak fè tou, mwen retounen nan forè a. Mwen envesti 20 mil dola pou Djimiki.
Bon sa, kounye a se fèt pou nou fè. Forè a sou do nou. Stadens mouri, fouye a sou kont nou kounya, fò nou fè fèt. Kote m gentan pou m al fè fèt? On bagay poko fin jistifye byen, pou nou ap vin di m pou m fè fèt. Kounya n ap fè fèt epi n tande nèg ap pale nan do m oubyen sesi sela. Hehe m pa gen kò m gaspiye konsa. Ou wè Marosa? M pral fè sa m konn avè l. Ok? Pa gen pwoblèm bòs la. Paske la, ou wè, anvan semèn nan fini, pa menm fini, menm de twa jou pa dwe pase. Fò 13 plon gen nenpòt de a twa moun Menm 5 moun ki pou mouri. Map ban manti boss la.
Sa sou reskonsablite m. Map tiye 3! M gentan pran youn deja. A sa la, m pral jwenn jistis mwen la. Ou di Soupi di sa de Soupi di. Ti kaka san savon sa menm lèl mouri fòl jwenn jistis kanmenm fòm konn kiyès ki touyel. Boss la mwen met pay sou li nap kite koral la.
Non, nou mèt tann, depi solèy la kase, pou Legba, nou fè sa pou nou konnen ansanm avè l. Nou konprann, nou pa ka kite kò sòlda a atè konsa. Bòs la, nou pa ka ret la twòp non. Fòk nou deplase. N ap desann nan kay la.
Fò n al netwaye lòt minisyon, m pa konn si m ap jwenn akè anba, enpi fò n chaje tout zam nou nèt. Pa gen pwoblèm, n ap fè nan kwen dèyè a. Sa yo, gad nou dwe pote pou nèg yo wi. Anbyen ok, bòs la. Ebyen kounya m pa nan kaka non. Ebyen an manke san la m pa nan kaka. E lè fin tounen vin pran kòd sa l ap repòte w tou.
Ebyen e sa l ap mache fè? Kòm nou gen menm misyon. Elmi elmi m se zanmi m. Kounya di m sa w deside fè. Jisteman ma cheri.